Bonjou, bonswa, sa va di tan? Lè wap gade videyo a, map mande tanpri bay videyo a yon like paske nou gen yon bèl bagay ke nou pral pataje ansanm avèw. Jan nap gade nan foto a la, sa se Valeria, nou konnen ki se yon aktris trè pwofesyonèl ki jwe ansanm avèk Skony deja nan pwojè ki te rele Annie, Anabelle. ke nou te gade anpil deja. Jan nap gade la a tou nou wè Milova li menm li parèt nan foto a, ebyen 2 moun sa yo, yo gen yon gwo zen antre yo kap bouyi nan moman an la, mwen menm mwen pa deside gade bagay la nan je, mwen vini patajel ansanm avèw. Nan mande w bay videyo an yon like, abòne, pataje, epi nou pral met bagay la. Bon, gen yon gwo zen k ap bouyi antre Milova ansanm avèk Valeria. Valeria li menm li kase mete nan men Milova paske li di Milova se yon ti visye, se yon ti vòlè, se yon ti asasen. Li, pou l rive pi lwen, li menm fè konnen Milova se yon ti visye, li chita l ap fè kasting tout lasent jounen pou l ka kase men timoun yo, pou l ka vòlè lajan yo. Pandansetan, konnen li konnen ke li pap mete timoun yo nan pyès pwojè vre, si se ta vre, sa se yon mechanste. Nou konnen Milova li menm, li jwe nan plizyè pwojè deja, espesyalman ansanm avèk MK, ebyen te gen yon moman ki te rive MK li menm li. te fè yon casting li te poste l sou Facebook sou YouTube ebyen gen anpil moun ki tap bay avi yo sou kesyon casting nan paske lè ke wap lè ke wap pran kontra avèk yon moun se pa moun nan ki peye se ou menm ki peye moun nan ebyen Milova li menm li kontinye sou menm rit lan pou l manje lajan timoun yo pandan se tan li konnen li pap mete timoun yo nan pyès pou l jere nou konnen. An Ayiti kòman bagay yo difisil pou ou moun jwenn yon dola nou konnen li pa fasil ebyen Valeria li menm li rive pi lwen li di Belova son ti visye son ti vòlè son kokorat ki pa vle moun avanse se yon egoyist ki pa vle pèsòn moun avanse li ta renmen se li menm ki pou toujou devan. Epi Milova li menm li pa konnen ki kote pou l ta ale met men l enben se sou Valeria li t al mete men l ebyen ta sanble Milova li menm li jwenn a zobrann li li boule nan dife a waw se vrèman endezirab pou demwazèl la. Valeria li menm li rive pi lwen li di konsa li prè pou sa k ap vini pou li an paske gen moun ki gen foli atis ni se pa foli atis li genyen, li pa janm mande moun pou l jwe ansanm avè yo, ni li pap chèche popilarite, men senpleman li pa tap janm ka gade bagay la nan je pou l pa ta pale ansanm avèk Milova. Jan nap gade MK nan foto a la, ebyen MK li menm li travay ansanm avèk Milova, e Milova li menm li swiv tras MK. Pou nou menm, ou kapab fè menm bagay la, men mezanmi nou konnen deja casting pa fèt pou lajan, gen anpil moun kap pran lajan nan men timoun yo pou yo pou yo mete yo nan pwojè pandan se tan yo konnen yo pap mete yo nan oken pwojè vre. Mwen menm m pa pou ni m pa pou ni Milova ni Valeria senpleman mwen menm mwen dakò avèk yon bagay ke Valeria li di ke kote moun yo ap fè casting tout la sent jounen pou yo pran lajan nan men timoun yo pandan se tan yo konnen yo pap mete yo nan oken pwojè vre timoun yo pap pase nan pwojè yo si se ta vre sa se yon malveyan ok sa se yon malveyan li pa bon fòk sa chanje li fè konnen Milova li menm lap fè kasinn tout la sent jounen poul pran lajan ti moun yo sa se afè kokorat li son kokorat li son ti vòlè li son ti visye e map fè nou konnen tout sa valeria di yo mwen pa konnen ni valeria ni milova men m swiv m swiv milova nan yon lòt fason ke se vrèman milova li menm li trè egoyis menm nan kòmantè sou youtube Ke moun yo yo menm yo konn ap man chèche abòne Ebyen Milova li menm li konn pale avèk fanatik yo trè mal pou sa Paske fanatik yo ap vin anba paj li ap ekri mande abòne avèk abòne Se vrèman egoyis Sa Valeria di an se pa manti Milova pa sipoze ap fè kasting tout la sent jounen pou l ap pran lajan

Nap eseye rezime videyo a pou nou pa fèl twò long, nap diw mèsi paske ou tap tande nou, m ale babay tchaw pou yon lòt videyo.